Konbyen bal nou konn al goumen, a konbyen bal nou pral fè operasyon, wap sezi. Sim di w byen ke minis ki te sou prive a, premye minis lan, koman l te konn ap trete polisye, sim di w lè yo te fin arete Guy Philippe, misye te santi l pat an sekirite tèlman li te mande baz simo yon bakòp, yo te voye yon bakòp ba li devan lakay li a, men tretman l te ban nou. Lè nou rive yo mete nou devan kay misye a. Epi pa gen kote paske se mi ki moute pa gen kote Selman se moto kap pase devan nou Soley pa gen pye bwa pa gen ayen nou kanpe la devan baryè kamise a Soley pa gen kote pou nou pipi pa gen kote pou nou twalèt pa gen kote pou nou fè anyen ditou menm pou nou manje nou pa janm jwenn yon moun vin pale ansanm avè nou ISPN pase yo wè nou yo pa di nou anyen paske zafè mouton pa zafè kabrit. Epi nou fè tout tan la mawon manch long nan menm Polisye k avèm nan awon manch long nan men l Epi nou gen manje lan men nou men n pa gen kote pou n manje Epi gen yon vwazinaj ki pase ki wè nou fè pli ke sizèdtan kanpe lan solèy la Epi dam nan rele nou l di nou vini Si se minis sa n ap tann ki pou vin retire nou la nou p ap sòti non kote nou ye a n ap rete la wi Li di vin chita lakay la Dam nan mete nou anba galri lakay li a Nou fè pli ke de mwa anba galri lakay dam nan. Le swa, lè pou nou bay sekirite zòn nan, dam nan di nou, pitit mwen gen yon machin, al chita lan machin nan. Nou chita lan ti machin nan deyò a kay dam nan. Pa janm gen yon moun ki mande nou kòman nou fonksyone deyò a. Lè nou alète baz, baz di nou aranje nou. Tandiske nou pa ka twalèt, nou pa ka pipi, nou pa ka manje, motosiklèt ap pase, menm yon moun ki ta avèk yon ti zam dlo annik fè pouw! li tire nou devan paske nou pa an sekirite menm atè a tandiske premye minis sa se li menm ki chèf nou premye chèf nou premye chèf nou se li menm men tretman l ap ban nou yo pa konn afè nou tandiske ou vle polisye sa yo al mouri tandiske pitit yo pa konn kisa pitit yo ap devni. Zanmi ki prive m ki mande m si m gen pwoblèm avèk Mateli. M pa t ap janm ka gen pwoblèm avèk ex prezidan an. Men m vle fè w konnen ki mal nèg sa yo fè nou. Mwen fè omwen dezan ap travay devan ka Mateli, Peguivil. Menm yon twalèt mobil mwen pa ka jwenn pou m pipi. Se lan sachè m ap pipi. Se lan sachè m ap twalèt. Al mande ansyen Idmo. Premye pwomosyon Boy, Simo, Nou te konn travay ansanm devan ka Mateli lan riyèl la yo te lage nou lan lari a. Al gade lan mizik Kenny fè avèk ti Yani, Mateli a. Wap wè yon gwo machin TEM, se pou Simo l ye. Machin sa wap wè gen polisye ki kanpe devanl pandan nèg yo ap fè video a se la nou te ye biyè machin sa pa bon li imobil ou ka wè nèg yo ka fè video ansanm avèl so nou pase tout tan nou la mwen pase o mwen 2 zan ap travay la mpa janm jwenn kote poum twalèt se nan sachè map twalèt al lagel dèyè on kay. Maison Rose Martelly te genyen li te met sekirite ladan. Depi sekirite yo pa la, nou pa ka twalèt ni Simo, ni Boy, ni Idmo. Nou pa janm jwenn kote pou n twalèt. Tandiske, nèg sa yo gen lajan pou yo bay gang. Nèg sa yo ap bay 80 mil, 50 mil. Se prezans nou bay sa yo konn ap fèt. Tandiske nou menm n ap travay di. Nou tout nan lari a, n ap travay, n ap pase jounen, n ap fè douzèdtan, trèzèdtan sou pòs devan ka Mateli, devan ka yon prezidan, menm kote n pa ka jwenn pou n pipi, menm kote n pa ka jwenn pou n twalèt. Nèg sa yo, ou pral di pou m renmen yo? Nèg yo imilye jenès la. Tandiske, mwen te lan katriyèm ane fakilte de dwa, syans ekonomi, mwen kite l. Pou m rantre lan lapolis pou m al sèvi peyi m, lè m rive se tretman sa yo nèg yo ap ban mwen, se tretman sa yo m jwenn, DG pnh la pase li wè nou atè a, tout wo eta majò lapolis la ap vin devan ka Mateli, ap vin ka Mateli, yo wè nou atè a, yo wè n pa gen kote pou n twalèt, kote pou n pipi, antanke polisye n ap sèvi peyi, nou devan ka yon prezidan, n ap bay sekirite, nou pa ka jwenn kote pou n twalèt, nou pa ka jwenn kote pou n pipi, nèg sa yo pral di pou m renmen yo. Kòman m pral fè renmen yo? Direktè lapolis la wè, minis jistis wè, premye minis ap wè, prezidan ap wè, premye dam wè, pitit prezidan yo ap wè kòman yo imilye nou atè a, nou pa ka twalèt, nou pa ka pipi, tandiske n ap bay sekirite nou, mete vi nou an je pou nèg yo. Yo pito bay gang zam, gang lajan pou vin tiye nou ankò, tandiske se nou menm ki dèyè yo ankò. Jounen jodi a se konsa. Se konsa tout polisye yo ap tonbe, tout polisye yo ap mouri, youn pa ka di anyen paske yo konnen kisa yo fè. Se devan nou wi lè n nan palman, 80 mil, 50 mil y ap bay bandi. Zanmi.